Gen 1000 sak siman ladan l. 1000 sak siman ladan li jan n ka remake pou kontinye travay nan tèt kanal la. Medam mesye, 1000 sak siman pou kontinite travay nan tèt kanal la. Sa merite apresyasyon. Sa merite.

Pkh Global yon òganizasyon ki fè fòmasyon pou pwofesè toupatou nan peyi Dayiti. M la a jodi a avèk yon manm komite a. Non pa m se Morancy Wandy, se responsab lojistik. Egzateman.
Premyeman, m vle di a ou menm epi tout komite a felisitasyon pou gwo travay n ap fè a paske travay sa se pa yon bagay ki piti epi nou sakrifye anpil. Fò nou felisite nou. Jodi a nou vini la, nan kanal la. avèk 1000 sak siman epi 25 plywood. Nou vini avèk materyèl sa paske kanal la bezwen epi sa se pa premye fwa nou fè sa. M kwè sa fè 2 mwa pase nou te vini avèk yon lòt 1000 sak siman, 6 ton fè. Nou vini avèk anpil materyèl men nou vini avèk sa jodi a pou montre ke dyas. Diaspora se pa sèlman yon sèl ti grenn bagay nap fè, men nap kontinye sipòte jiskaske nou wè rezilta nou ta dwe wè. So, pa dekouraje, si nou wè travay la difisil, si nou wè nou gen anpil bagay pou nou fè, paske menm si ou pa wè yon Diaspora la jodi a. Nou kanpe dèyè travay sa. Nou felisite komite a, nou felisite lojistik pou gwo travay n ap fè epi n ap kontinye paske kanal la p ap kanpe. Ayiti p ap peri! Ok, m santi m santi ou detèmine, m santi ou motive anpil. Pataje avèk nou kote sous motivasyon sa a soti. Waw, ekselan! Sous motivasyon sa a, sensèman se Bondye ki mete nan kè mwen. Paske lè m reflechi. Lè m gade travay Tousen Louvesye, lè m gade Jan Jak Desalin, Sanik Bèlè, lè m gade tout gwo ewo peyi Dayiti, m wè ke yo te kòmanse yon travay, men jodi a, nou gen pou nou kontinye travay la. Se istwa pèp Ayiti ki ban m enspirasyon, se sa ki fè m vle goumen, paske m wè nan ane 1804 Ayiti te vini premye pèp nwa, nou te. kraze esklavaj, nou te avanse kòm yon pèp, nou te fè sa tout monn nan te di nou pa te kapab fè. So sa vle di, jounen jodi a menm si ou wè nou gen anpil mizè, nou gen anpil pwoblèm, nou gen anpil challenge, menm si nou wè bagay la difisil, menm menm jan zansèt nou yo, yo te gen viktwa, nou menm tou jounen jodi a n ap gen viktwa. Se sa ki banm enspirasyon. Ok depi o debi ou te toujou di ou la nan kòmansman e wap la jiska la fen se toujou menm motivasyon menm detèminasyon. Oh byen sur nou te la nan kòmansman nap la jiskaske la fen se pa sèlman sa men lòt gwoup gen pou yo kòmanse yon lòt kanal yon konstwi yon kanal yon lekòl yon lopital epi mwen menm kòm yon moun ki travay nan domèn edikasyon menm si domèn mwen se edikasyon map toujou la Pou n ankouraje, pou nou di ann ale, pa gen kanpe, ann ale jiskaske nou wè Ayiti rive kote nou ta dwe rive. Ok, ou pale de tout sa k kab antreprann ki pozitif nan sosyete a, ou la a pou pote sipò pa ou. Gen bsap nou wè ki kòmanse ak yon konstriksyon la a pou pèmèt mesye yo gen baz yo otou de kanal la. Eske ou menm ou pare pou akonpanye yo nan sans sa a tou? Premyeman, m ankouraje bsap M ankouraje yo paske bsap enpi sekirite kazèk oh my goodness se yon gwo travay yap fè spesifikman lèw wè jan repiblik dominiken yo te vini sou tèritwa nou se moun sa yo ki vini avèk yon lapè avèk yon sekirite so nou la pou nou ankouraje m paka pale sou envestisman board la, sèl sa m kapab di se nou la pou nou ankouraje epi nou menm kòm dyaspora nou gen lòt bagay pou nou envesti ladan. Kisa w genyen pou, ki mesaj ou genyen dizon pou lòt moun ki nan dyaspora a ki ta vle sipòte, ki ta vle detèmine menm jan avè w, menm santi san desalin nan nan ou la? Pou bèl kesyon sa a, m ap tounen nan anglè. Èske nou dakò? Listen! Koute byen! Dyaspora! Ayiti se pou nou li ye. Haiti belongs to us menm si ou kapab wè lòt nasyon eseye antre foure men yo fè sa yo vle fè other nations they come they undermine they come to try to take but Haiti belongs to us God gave us Haiti Bondye li menm li ban nou menm Ayiti sa vle di Ayiti se responsabilite pa nou nou gen kòm devwa kòm ayisyen Pou nou envesti nan peyi nou nenpòt kote nou ye la frans kanada ozetazini brezil kan nenpòt kote nou ye nou bezwen sonje ki kote nou soti se pa sèlman sonje men aji paske pèp la our people they need us.